Lè m te vin la, m pa t ka pale, men kounye a, mwen ka pale pitit mwen. M sot dèyè rezilta analiz yo, yo di w sa ke ou pa gen anyen. Se jis ke ou manke manje, ou manke swen, epi tou menm dlo ou pa bwè, ou manke bwè dlo tou. Se sa k fè ou te endispozyab. Pitit mwen, se pa fòt mwen non, Lè m kouche anndan, m ap rele manman w pou w vin pote ti dlo pou mwen. Li pa vle vin non pitit mwen. Ok, m gentan konn sa paske m wè jan manman l ap sèvi. Enben se sa k fè tou ke mwen te pale sa ansanm avè l deja ke m ap kite travay la pou m ka pran swen w.
O! W a kite travay la pitit mwen? Wi, m ap oblije kite. Men non, ou pa ka fè sa! E a ki sa ou pral pran swen tèt ou pitit mwen? Non, m gentan pran desizyon an deja, mwen p ap tounen dèyè. Paske ou di m konsa ke lè m al travay, manmi m la menm ti dlo l pa ka ba ou, l pa ka ba w manje. Men, m ap oblije kite travay la pou m ka pran swen w. Paske se papa m ou ye. Si w malad, mwen m la. Fò m ka pran swen w. Enplike pitit mwen.
Pitit mwen, mèsi anpil ankò wi. Si m pa t gen w pitit mwen, m pa konn kòman vi m t ap ye.
Ebyen doktè ap preskrib m yon serum ou pa wè m ka mete pou ou, se yon serum ki gen tout vitamin e lap bon pou ou paske yo di m ou fèb anpil.

Kisa doktè a di w menm pitit mwen? Kounya manmi, pou lakay la ansanm avèk papi, kounya menm yon ti manje, menm ti dlo pa ka ba li? Kounya, gade analiz yo pou wè. Gade yo pou wè.
Mwen men kisa m konnen. M pa bay papa w manje, m pa pran swen l. Si papa w fè malnitrisyon, m pa responsab, sa m konnen? Sa k pase?
Yo di m konsa ke papa m manke swen, li pa jwenn manje, menm yon ti gout dlo manman w pa ka ba li? Sa k fè l te endispoze a, se paske l te swaf dlo, li pa ka respire, li pa ka, li pa byen nouri manmi.
Bon. Enben kisa pou m te fè pou papa w la Zazou? M pa ba l manje? Enben sa k fè doktè yo di m sa la menm? Enben ok manmi, ou wè, jounen m te tou la, m te vin ta kite travay la. M te panse m te ka fin fè semèn sa a, men lè m gade m p ap ka non, m ap tou kite travay la. Paske manmi, fò m, fò papa m alèz. Paske li pa ka mouri poutèt manje. Epi mwen m la. Koko, m tande w di konsa, ou pral kite travay la pitit mwen. Lè w kite travay la kounya pitit mwen, kijan nou pral fè pou n ba l lavi la? Li pral kounya l pral kouche yon kote chak jou fòn pran swenn fòn fè ti bouyon pou li ti ji pou li paske poul ka reprann kòl ankò lap bezwen anpil ji anpil ti bouyon tanzantan bagay sa yo ou paka kite travay la zazou. Epi manmi si l pa gen moun ki pou pran swen l lap oblije fè sa. Bon ok m dakò map pran swen papaw. Bon epi manmi wap fè sa pou mwen. Ou pa bezwen kite travay la, ou mèt toujou travay, men yon sèl bagay, lè w sot travay lezapremidi, toujou pase achte ti bagay pou m fè ti ji pou li, ti bouyon pou li tou sa, epi pou l ka repann kò l. Pase ou konnen tout sa w vle, li vle l tou. Dakò. Ok, bonswa.
Sa kap fèt menm? Ou konnen Ricardo, vye sante a ki pa fin twò bon? Mwen sezi wi, mwen tande yo manke mouri, mwen manke pèdi patnèm nan wi. Ricardo, ou manke pèdi lavi. Ou konn tout sak pase deja, ou konn tout bagay. Poukisa w oblije vin lopital la ankò? Ou konnen byen lopital la pap itil ou anyen. Sa pa maladi doktè Djimi. Sa vle di ou konn sa pou w fè deja. Ricardo, men ou konnen pitit fi m nan avèk madanm mwen. Mwen pa ka di yo sa k rive m nan. Bon, ak ki kouraj m pral di yo kado? Ke se nan madanm yon nèg mwen t ale, enpi, enpi lè nèg la vin pale avè m, mwen souflete l Ricardo, hein? Ak ki kouraj m pral di yo sa, Ricardo? Antouka Jimmy, vini jodi a ou wè, tout lè m ap ba w konsèy, mwen di w fè menm jan avè m, respekte moun, pa al nan madanm moun. Ou pa janm vle Jimmy. Ebyen ou wè kounye a, se ou menm sèl k ap sibi. Paske ou pat vle tande konsèy. Mwen swete ke lèw fin geri la ou retounen ansanm ak madanm ou, ou met tout bagay nan plas yo. Paske Mwen pa wè pou ki rezon ou tal twouve madanm ou la Jimmy. Madanm ou byen bèl, byen anfòm, gade yon bèl ti pitit fi li ba ou. Mwen pa wè pou ki rezon la Jimmy. Fanm Kervens lan e pa bèl li bèl pasel konsa. Antouka Jimmy, sèl sam ka diw frèm, m swete ke kounya ou tande konsèy mwen, Lèw fin geri la, retounen a madanm ou pou tout bagay ka nan plas yo ok Jimmy. Wi Ricardo, e lè mwen retabli Ricardo, map chanje Ricardo, map chanje, map vin yon lòt moun Ricardo. M pa pral nan madanm nèg ankò. Dayè, mwen wè madanm mwen la byen bèl Ricardo. Mwen kontante m ansanm avèl. Men Ricardo, mwen gen yon sèvis mwen tap mande w wi. Se kisa li Jimmy? Pale avèm monchè, pale avèm. Ricardo, silvouplè patnèm, silvouplè, Ay kote Kevin sou mwen. E mande misye padon pou sa m te fè l la. Mande padon pou mwen Ricardo. Mwen ak sa non mwen pral ak sa paske ou malad vrèman mwen te sipoze al fè sa deja ebyen Jimmy pa enkyetew pa gen pwoblèm ebyen Jimmy ok pa gen pwoblèm ou konnen ke ou se zanmim ou tankou se frèm map jere tout bagay Jimmy ok mèt repozew men e Fok ou fè yon mwayen pou yo baw egzi ak pral lakay ou Jimmy paske pil sewòm yap ba ou medikaman yap ba ou la pap itil ou anyen. E madanm kevens Ricardo ou pa janm wèl Ricardo. Wi Jimmy li toujou ap mande m pou ou. Anh li toujou ap mande pou mwen Ricardo. E Jimmy Jan Mali ap mande pou ou a. Piga lèw fin retabli la pou al retounin avèl ankò non. Non m renminm m pa nan moun konsa ankò m renminm pou sak sot rivem la pou tèm ta tounin avèl ankò Ricardo ebyen fòk mwen ta san ou Ricardo non wè kòm m retabli la m pral bay madanm mwen tout ti tan an paske m wè li toujou entèrese jan ke lap enkyete pou ou a han m di oh m paka konprann m paka konprann Se ke mwen menm panse ke li te vin wè lopital la paske jan lap pale, jan lap pale oo fòk li vin wè w tou sa. Antouka Djimi, m swete ke lè ke ou fin geri la, tout bagay vin nan plas yo, tout bagay vin nòmal jan ke yo sipoze ye. Ricardo, Ricardo, depi m fin geri la, wi Ricardo, depi m fin geri la tout bagay ap nan plas yo. Ebyen kado e mèsi pou vizit la wi. Men Jimmy, sa wap di konsa? Jimmy, m ta sipoze vin la pou m pote yon bagay pou ou. Se paske travay mwen ye a, mwen poko touche. Sa vle di, e sa fè m pa pote bagay pou ou Jimmy. Men aprè sa Jimmy, pa enkyete w frè m ok, pa enkyete w, ou konnen ke fòk mwen te pase wè w. Ebyen ok Jimmy, bon ou konnen ke mwen pa ka fè twòp tan la, fòk mwen oblije ale wi. Jimmy degaje w, Pou rantre lakay ou frèm ok. M pral kot Kervin pou poum kapab pale ansanm avèl poum kapab konvenk li ok antouka pa enkyete w tout rès bagay yo nan menm ok. Ok Cardo pa bliye salye fanmi an pou mwen. Gen pwoblèm Jimmy map salye fanmi an pou ou dakò. Ok Cardo.

M trè byen konnen nèg la nan met may men. Ok ok, kòman fanmi an ye menm? Ou konnen men, fanmi an la men, madanm mwen anfòm, tout bagay anfòm men. Humm ok ok, bon mwen byen kontan mwen jwenn ou la paske mwen konnen ke ou pa chita, se kote ou mwen vin la pou m pale yon bagay ansanm avèk ou. Oh, pale avè m monchè, pale avè m. Monchè, mwen vin pale avèk ou la, se apwopo de Jimmy. Oh!
Sam gen pou mwen ak Jimmy menn. M pa gen anyen pou mwen avèk Jimmy. Bon nèg fin pran derespektan avèm konsa de madanm mwen ankò menn. Kisam gen pou mwen ak misye. Frè pam, fwa eseye konprann mwen. Aktyèlman la, Jimmy prèske mouri wi. E lal lopital, se pa maladi doktè ke li genyen. Sa vle di, mwen konnen Jimmy te gon ti pa nan vil ansanm avèw. Se tout sa yo mwen konnen ki koz Jimmy nan eta sa. Sa vle di la, se sèl ou pou fè bagay pou Jimmy la. E konnen ke Jimmy se zanmim, mwen renmen l anpil, m pa ta vle Jimmy pèdi lavi l. Eseye padone l. Oh, sa vle di ou vin kote m pou m fè yon bagay pou misye? Bondye yo di w m ye, m pa Bondye, m pa ka fè anyen pou misye menm. Si w wè nèg la ap soufri jounen jodi a la, mwen konnen sa nèg la fè ke l ap peye. Yon bagay nèg la te fè mwen mwen paka m pa gen anvi m pran nan sa non mwen pa gen anvi m pran nan sa non frè m men frè m ou konn ou wè trè byen sa map pale a ou wè l trè klè ou konn sa map pale a men ou fè kòmsi ou pa konprann silvouplè frè pa m fon bagay pou Djimi non fon bagay sove lavi l pou mwen silvouplè frè pa m m sipriye an gras fon bagay pou li non. Monchè m pa t ka fè anyen baz m pa t ka fè anyen pou misye menn ou pa bezwen met ajenou nan pye m anyen M pap ka fè anyen paske m pa gen anyen pou mwen avèk bagay konsa. Frè pa m, se sèl ou menm ki ka fè yon bagay pou Jimmy. Paske m konnen se avè w Jimmy te nan kont. M renmen frè pa m. E pa w soti ou vin lakay mwen pou vin akize m ankò. Ebyen m pa al pou yon travay nan peyi sa ankò. Gad yon koze mesye. Antouka frè pa m, soti devan lakay mwen an frè m paske mwen santi ou vin antrave m la. Soti menm deplase la papa, deplase la. Frè pa m, eseye konprann mwen non.

M panse m ta konvenk misye wi. Kèt mesye kèt piga Jimmy ap pèdi lavi l non mezanmi. Bon sa m ka fè pou Jimmy la ankò mezanmi. Paske se se misye ki mete Jimmy nan eta sa. Li menm vin pale ansanm avè l. Misye pa vle. Antouka m pral reflechi m konn sa m fè pou li.

Mwen al lopital la ankò, doktè a di m pa gen anyen. Men, kè Venda malfekte anpil wi. Pou li gen kè pou l fè m sa? Pou l se yon ti kalòt ke m ba li? Gade, gade eta l fè m. Antouka, kounye a m pral chanje. M ap nan pale dwòl avèk moun ankò. La m pral viv ansanm avak madanm mwen, m pap nan vagabondaj, m pral chanje kounya. Oh Ricardo. Oh Madan Jimmy. Sa kap fèt la?
Mwen anfòm wi e ou menm?
Pandan m wè w la Ricardo, m te byen bezwen w wi. Oh chita non, chita non, chita non.
M pap twò rete non Ricardo. Ok, ok. Ban m di w, avan yè pandan w t al wè Jimmy lakay la, m tande Jimmy di se yon nèg ki rele Kervens ki te ba w yon kalòt kap manje. M te plis bezwen pou eklèsi m sou sa. Paske Zazou li menm pa konn anyen. Chak tan se lopital chita ale tènye Jimmy lopital, depans pil lajan, epi Jimmy byen konn kisa l genyen. Kounye a Ricardo, m ta renmen w eklèsi m sou sa. Monchè madan Jimmy, sa w di an, se pa manti l ye non. Se verite. Men, mwen te toujou anvi di w sa wi. M pa t vle al di w sa epi pou te mal reyaji, ou konnen. M pa ka rantre bouch yo nan relasyon nou konsa. Men kòm se ou menm ki vin avèk sijè a devan m, la a, m pral di w tout bagay. Ou konn mari w la trè byen kòman li ye, jan li awogan e li pa respekte madanm moun. Ebyen, si m byen konprann la, se nan madanm nèg la l t ale? Vwala madan Djimi! Tankou w te konn bagay la. Ebyen se sa l ye. Sine madanm yon patnè ki rele Kervens misye ale. Kounya la, lè ke Kervens lan tande sa, li vin pale a misye. Li konn sa k pase. O o! E sa Jimmy bliye pa fè misye. Kalòt, kout pren, tout bagay nèt madan Jimmy. Ebyen, Kounya fanmi Kevin menm ki se moun ki pa jwe, moun sa yo kòmsi m ta di w se djab yo ye. Epi Kevin Sandy pale sa avèk fanmi l epi vwala. Ebyen se akoz de sa ki koz Jimmy eta sa jounen jodi an. Bon Milène kounya sa pou fè la kòm ou konn tout bagay kounya Pa lopital asma avèk Jimmy ankò kounya se Aikaron bòkò avèk Jimmy ok. An Ricardo m pap twò rete tande m prale ou konnen sa si w pral travay. Pale Milène ou bon w ka ale. Non non non Ricardo m pa nan dosye sa Jimmy si se pou mwen Jimmy te dwe mouri deja bagay konsa pa entèrese m ok m ale mèsi bokou. Pandan Jimmy
eeeee. Mezanmi men se vre ke Jimmy arogan vre, Jimmy malèdve men sa pa yon rezon ke pou l kite misye mouri non m pap ka gade sa konsa non m pap ka kite patnè m nan mouri konsa fò m sòti avèk Jimmy wi fò m sòti avèl si madanm li pa kanpe ansanm avèl fò m sòti ak Jimmy. Ok m konn sa map fè.
Bébé mèsi anpil cheri Paske ou chwazi chanje ansanm avèm gade zèl ou te di la kite travay la ou dil non wap rete la ou pran swenm cheri. Wi cheri pa gen pwoblèm ou konnen fòm pran swen ou. M pral fè m pral fon ti bouyon pou ou poum ka fon ti ji pou ou. Ok cheri. Paske ou konnen doktè a di w pa gen dlo nan kòw fòk ou bwè anpil likid pou w ka reprann kòw. Waw mèsi anpil cheri. Sa pwouvem cheri ke ou toujou renmenm. Bebe m regrèt anpil wi Deske m te abandone w avèk Zazou. Eeh ou konnen se yon bagay ki fin pase, pa repete sa k pase. Epi kounye a cheri m vle repare tout erè sa yo. Ou wè lè m fin refè la bebe. M ta pwomèt pou mwen avè w nou vin viv menm jan nou te ye opa avan. Humm pa gen pwoblèm cheri nou pap gen pwoblèm. Nou pral viv jan nou te konn viv lan. Pou n vin damou.
Menm jan tankou lè n te fèk rankontre cheri. Epi pou n ka gen yon lòt timoun apa de Zazou cheri. O wi.
N ap gen yon lòt timoun cheri. N ap fè yon lòt ti gason kounye a.
Waw ok bebe. Wi m te toujou vle yon pitit gason wi. Bon ok.
Mwen renmen w anpil wi cheri. M renmen w tou cheri.
Ok bebe.
Zazou.

Mwen ak manmi w nou gen yon bòn nouvèl pou ou. Oh, se vre? Mwen ak papa w sot ap pale la. Papa w planifye lè l refè la pou m ba w yon ti prè. Oh, se vre, manmi? Wi. Oh, m t ap byen kontan sa. Ou konnen, mwen renmen manmi w anpil, pitit fi m. Oh, m renmen wè nou lè nou konsa wi. E mwen pou mwen tou, pitit fi m. M pap janm fè menm erè ke m te fè oparavan yo. Wè kounye a, se souri m pral mete sou lèv manmi w. Mwen ok, lè a preske rive fòk mwen ale. M pap rete non.
Gade gwosè pitit fi nou an gentan ye.
Ou pa wont wap ouvè bouch ou. Fò kap ou. Ou genlè konnen et yon bagay tout bonm tap pale a. Men cheri.
Ou jwe tap pale avèm byen la devan Zazou kounye a ou gentan chanje avèm cheri sak pase menm bebe. M pat vle Zazou pèdi travay li. M pa vlel kite travay la. M dil map pran swen w. Ou pa menm konn si wap sove menm. Ou konnen m pa okouran de sa. Ou genlè konnen m pa okouran se nan awogan w nan sou moun ou ou tal ba yon nèg yon kalòt nèg la ap manje w. Men cheri, kòman w fè konn sa? Kiyès ki di w sa? Lè w tap pale ansanm avè Ricardo di konsa e yon kalòt ou te bay yon nèg ki rele Kervens nèg la ap manje w la. Ou pa menm konn si w ap refè menm, m tande w ap fè bidjè la w refè pou w fè yon lòt pitit. Epi ak yès na pral fè lòt pitit la avè w? Bebe, Men, ann bliye le pase yo cheri, ann panse avèk prezan kounya bebe. Wè jan nou bèl lè nou lè nou 2 ansanm cheri. Gade Jimmy kanpe w tande. E bann zo pawòl, wè si w ta gen malè w pou ta di Zazou map mal viv avè w, wap jwenn avè m tande, m toujou sa. Epi dayè tann map tann kilè pou mouri la pou m antre avè non mwen anndan kay la.